Bonjour Bonswa Sa pral depan nan lè video a vin jwenn ou e mwen di w byenveni mwen se Ruth Volcy mwen di w byenveni sou chanèl la ki se Ruth Volcy Official mwen salye w trè fò e mwen di w Bondye beni w dèske w la. Shushanela despiw la wap ede nou patajel tout sa ou ta dwe konnen de feyton fòm fè yon chwa feyton fòm fè yon chwa se yon feyton kem te imajine ki pou janl te Koman l tap fini? Koman l tap ye? Nan tout patou. Paske se lè ou menm ki fè yon bagay ou menm ki kreye yon bagay, ou konn fè imajinasyon an koman l ap ye. Men kite m di w, ou menm tou, sa anpil ayisyen pa konnen, ke lè w envite w nan yon feyton, Ou la jiskaske feyton an fini depi son wòl prensipal ou jwe lan feyton an ou la jiskaske feyton an fini sa se youn yon lòt bagay ankò diskisyon ou antre moun lan pa dwe melanje avèk feyton an. Men, gwo bagay Ayisyen gen lakay li, ki se jalouzi, ki se hèn nan kè l. Ke sa w ap fè a, li pa ka fè l non, men l ta vle se li menm ki ta pou fè l. Kite m di w, pa gen moun ki pa gen talan. Men, sa w dwe konnen. Gen de lanbisyon. Gen youn ki bon, gen youn ki mal. De lanbisyon sa a, gen youn, depi w ap viv, depi w respire, ou dwe konnen l. Men, anpil nan nou, Ayisyen, m mèt di w, 90 pousan Ayisyen plis itilize lanbisyon ki mal la. Pou m pa soti lan kontèks rezon ki fè feyton an fini an, e m ta rive rekonèt yon jenòm, mwen pa t rekonèt li, mwen te toujou wè l sou Facebook paske gen anpil moun ke w byen avè yo sou Facebook, sèlman moun nan voye envitasyon ba ou akoz w ap fè feyton akoz videyo, ou jis asepte, men se pa konnen w konnen moun nan de fas. Men, moun kan. ki prèch pafwa yo toujou ap pale de li plis ane e lè mwen rekonèt li lè mwen rekonèt Ève Ève Joseph lè mwen rekonèt li m kapab di w mwen rekonèt li lakay mwen mwen resevwa l lakay mwen lan salon lakay mwen li vin envite m lan feyton Mwen menm ki t al travay, mwen di a, mwen pa lakay mwen non. Men m ap vini tèl lè. Men se pa yon moun m te konn pale, se yon moun m te konn nan dyalòg avè l. Men yon lòt ti lè m ap te konn ap travay avè l, nan nou te konn ap fime pou nou, te konn ap pran tounaj pou nou, li ba l nimewo l pou pale avè l. Men, lè li envite, lè li di m a, m bezwen pale avè w, mwen gen pwojè m bezwen envite w. Li vin nan salon lakay mwen. M resevwa l nòmalman paske m se yon moun ki akeyi tout moun. M ka viv avèk nenpòt moun. Ok. E la mwen di a, e mwen gen yon feyton m ap fè. Feyton an fè m fè yon chwa. E kòm ou envite m nan pwojè pa w la, m p ap di w non. Paske mwen menm, mwen pa gen foli dèske mwen moun ap fè videyo. Mwen jis fè videyo paske m gen yon lamou. Paske m renmen sa map fè a. Paske si m pat renmen sa map fè a m patap kapab fèl. Paske afè video mari m la pale sa. Men mwen menm kòm m renmenl, kòm son bagay ke m chwazi fè mwen fèl. Men si se pou li menm mwen patap kapab. Lèl envite m nan feyton an, nan feyton pal la, mwen di a pa gen pwoblèm non men. Ou konnen. Mwen pa gen tan, se sèlman le dimanch sèlman mwen pran tounaj. E le dimanch lan m pa al pran tounaj bonè paske fò m fè manje bay pitit mwen, bay mari m, fò m lave, fò m gen dwa pou m fè. E pafwa tou le dimanch lan m konn pa fin pran bout videyo yo, m pran yo lasemèn. Ok misye komanse Herve komanse byen pwop komanse byen pwop komanse fè fè video a nou komanse pran video a alè nou komanse fè tout si sa lèt men depi nan komansman mwen wè misye te gentan gon jalouzi jalouzi k genyen an kòm m pa konprann ki jalouzi sof ke lèl rantre. Nan pwodiksyon pa m nan, Gina te bezwen pran tout moun yo pou li. Misye kòmanse ap bay manti, misye kòmanse ap di ke Ruth di ke li regrèt ke li te mete entèl nan feyton, ke li regrèt ke li te mete entèl. So, a vle di bagay la vin fon mas. Malgre zen an ap bouyi, mwen menm mwen still la avèk moun yo, m pa konn anyen k ap pase. M pa konn anyen k ap pase, m pa konn anyen k ap pase. Men m son moun. Kote m ye la, m toujou pran le swen. M toujou rete an silans. M toujou rete de lwen. Anpil moun di m timid. M remake ke m timid. Men, m pa pral tonbe yon koze pou m al kouri di entèl poukisa w di sa non. M ap swiv anvan. Paske reyaksyon w ap pwouve m ke sa w fè a, ke se laverite. Ok, m kòmanse ap swiv, m kòmanse ap swiv. Malgre tout zen an ap pete m di Ève konn sak pase m pa konprann kiyès ki vle kraze pwojè map fè a men gen de bagay kap pale nan pwojè a bagay sa m pa konn kote yo soti misye tèlman son moun ki ipokrit li stil rete la lap di non mwen pa konn ayisyen ayisyen sesi ayisyen sela epi kiyès kap fè zen an li menm konprann mwen. Kiyes ki mete medam yo dozado mete li bay li rantre lan production an li ba chak moun yon men sol pote mwen menm sim pa pran nenpot 4 men sol lan menl mpa pran ditou lèm tou sol la epa sol tankou lajan non sol de pawol sa moun nan di de ou an ok. Sa vle di misye vin sòti li vin pa vle fini feyton an lè nou lè nou al pran tounaj yo se sèlman pal la sèlman poul pran a vle di misye vin gon jalouzi nan kèl a vle di se sèl pal la sèlman ki pou bon a vle di si le si se le dimanch lan nou pran si se le dimanch lan nou pran pou nou fè tounaj yo chak moun mwen menm Le dimanche le matin pa fime mwen di ah intel fime mwen tal fime le matin nan apre midi lem bezwen m ka jwenn ou swel fime le matin le apre midi lem bezwen map jwenn li paske imagine ou li te jwe yon wol ki vreman enpotan paske si se menaj mwen li te ye nan feyton an konprann avedi on fwa l vin soti Paske feton wan baze m kapab di w se sou 4 moun li te sou Abigaël li te sou Katy li te sou Wood li te sou Rit li te sou Kevin ou konprann mwen li te sou Kevin nou te konn li tankou Kevin li te sou li paske imajine w si youn nan nan moun sa yo soti m te kab m kapab di w ke feyton an pa tap egziste ou konprann ok sa rete la lè m wè sa lè m wè sa lè m wè sa vre m di kèt. Mdi mpa ta renmen pou feyton an fini non mpa ta renmen pou feyton an kanpe lan wout eskize m mpa ta renmen pou feyton an kanpe lan wout paske mte fè youn deja ki se un homme pour trois filles li te rive lan 4 epizòd pat gen pwoblèm tankou tripotay non men lòt ti dam ki te ladan lan maril pat vlel nan bagay feyton li te jis li te jis kanpe ok ok mwen di kèt. Ebyen se poutèt sa ou wè tankou m vin depi an kòmansman m kòmanse yo ratman m mete pastè a sa k te jwèl pastè a m mete l m di pou tou pou si an ka misye deside ke l pap jwe ankò pou m ka ranplase pastè a nan plas li. Ok lè chak lèm wèle misye mdi ann al pou tranzisyon oh non lap travay li pa gen tan lap travay li pa gen tan ok ok ok ok m lonl m lonl m relel 3 semèn 2 semèn pase misye pa vle jwe lèm wè sa jis m pa janm di misye anyen jis lèm wè sa m jis rete fèm m kòmanse ap lolo map rekril map mande kòman li map salyel tout sa nèg.

Li di, ah madanm mwen, madanm mwen la, ou pa gen nimewo l, rele l non. Lè m rele madanm ni, madanm ni di, ah e Rit, m vrèman okipe la m pap ka fè videyo non se maji m ap fè. M son moun, lè w di m yon pawòl, m gentan analize l, m gentan kalkile l pou m wè ki kote pou m fè. Kounye a m di, kòman sa? Si misye di lap manje, em rele madanm li, madanm li di lap fè manje. Konn am di men ok pa gen pwoblèm mwen vini pou kòw. Lè misye vini pou kòw pase e li te vin chanje kay m pat konn kote l rete ankò. M fè misye vini, m pi entelijan. M fè misye vini konn am di a sou wè sa e m pap ka fè video avèw sèlman non, fò madanm ou ta la. Li di non madanm ou pap kapab, m di a non. Li di non madanm mwen ap fè manje, misye bliye si li te di m ke se manje li tap manje. Li di mwen wi madanm mwen ap fè manje li pap kapab, m di a non. Menm si se epis la ma ma ede madame ou pile na fè manje a antre nou 2. Misye e pa vle li yon yon yon son isit lap sòti m di non e pa anpil ton. Lèm rive kay madame misye e misye di Henriette oh oui e e e e m pa bon m pa santi m byen m di non wap zekit ou m pap pran anpil ton. Epi madanm misye ankò menm. Son moun lè w wè m bò kote w m tèlman trankil w ap menm santi si m bò kote w. Madanm misye menm di oh Ève e oh Kevens m konnen tout konn Kevens men se Ève l rele oh m konnen w di konsa wi e ou pa t ap fime arit ankò. M fè pòz m soud m di ok. M pran bout la m di bout la m ap mete l nan rèv. Avedi se pou sa ke m kite l on fwa l kite feyton an m pa ka kanpe feyton an m kontinye avè l ebyen se tout sa yo ki fè feyton an rive nan 20 epizòd la ok se pou tèt sa feyton an rive nan 20 epizòd la men jodi a m vin di nou ke mwen gen yon bòn nouvèl pou nou mwen gen yon lòt feyton ki pral kòmanse nan semèn k ap antre an e m ap di nou pa neglije. Ede nou patajel, ede nou agrandi chanèl la paske m kapab di w mwen menm pou kont mwen, mwen menm ti ekip ki avè nou an, nou pa kapab sèl paske nan youtube depi se youtubè w ye ou pa ka gen jalouzi lakay ou, ou pa ka rayisab, ou pa ka egoyis ou konprann mwen, sa vle di fò nou tout mete tèt nou ansanm pou nou fè travay la. Paske san ou tè pa tap egziste. Mwen di w mèsi, mèsi dèske w la, dèske w toujou fidèl, dèske w toujou ede nou pataje videyo nou yo. Mèsi anpil paske w la.